Hello byenveni sou chanèl la Miss O an kreyòl la Nan ti videyo sa jodi a nou pral bouyi on ti laba pen Men laba pen an map bouyi demi sa pou m ka kite rès yo pou m ka bouyi pou lòt chanèl anglè a Apre sa nap bezwen sèl nap bezwen dlo sa se 4 tas dlo men nap bezwen plis ke sa ok ann komanse ti video sa ok mwen gentan ouvè fou mwen map mete 4 tas dlo a jan mwen di nou an mwen ka bezwen pi plis mwen ba labapen an 4 lave mwen lavel 4 fwa paske fò labapen an pwòp map metel nan chodyè a janm di nou an mwen itilize demi poum ka Fè rès la pou chanèl anglè a ok konnya map mete yon kouvèti sou li poul ka byen toufe map kitel bouyi men tanzantan chak 20 minit map tchekel sil manke dlo annik fè yon ti ouvè e fè yon ti ouvè chodyè a konnya mete dlo ladan toujou mete dlo cho ok lè nap mete dezyèm oswa twazyèm dlo a jiskase labapen an prèske kwit Annapre m ap montre nou ki lè mwen mete sèl la. Ok 30 minit gentan pase m ap mete enpe dlo cho ladan toujou m ka kouvri l mwen pral kite l bouyi pou on bon 30 minit ankò annapre m ap retounen montre nou ankò. Ok konya map retounen mete dlo cho ankò ok mwen annik mete ase dlo pou l ka kouvri labapen an konya m pral kouvri l ankò kite l fè yon lòt 30 minit bouyi lè labapen an kwit wap wè li kòmanse fann ok li poko fann kounye a kite l fè yon lòt bouyi ankò pou yon lòt 30 minit mwen deja pase Inèdtan kounya nap fè yon lòt 30 minit ankò an apre nou pral mete sèl la ok. Ok kounya li lè pou nou met sèl nan laba pen an ok sa yon ti kiyè edmi sèl menm wè li kòmanse fann map goutel. Fok ou mete bon ti sel ladan pou sel ka antre andan labapen an ok. Map fel konsa map gotel anko. Sel la ase kounye a map kouvril. pou yon lòt 10 minit pou sèl la ka byen antre anndan labapen an si nou poko silvouplè abone avèk chanèl la pataje videyo a tout zanmi nou tout fanmi nou nou genyen pou yo ka konn chanèl la epi al swiv nou sou instagram avèk sou facebook sou twitter sou snapchat map kite tout lyen yo anba videyo sa pou nou pou nou tcheke. Mèsi davans. Janm di nou, map kitel kontinye kwit pou yon lòt 10 minit anvan li fini. Ok la baten an fin kwit, nou wè kijanl ye. E sak fè nou pa mete sèl nan kòmansman lè nap bouyi a, se paske si nou mete sèl, li ap fè la baten an rèd, se sak fè mwen kitel kwit, an apre pou dènye 10 minit lan, mwen mete sèl la. Sa map fè se kale map kale la baten an poum ka montre nou. Kijan anndan l ye? Ok. Sa se sa nou pral manje a. Ou wè m ka peze l a men m. Ou wè li kwit. Humm. Sèl la bon. Tout bagay bon. Mezanmi, se kòmsi m tounen yon timoun ankò. Oh, mèsi anpil. Di m nan kòmèt anba si nou renmen labapen, si nou te konn manje labapen lè nou te piti. Granmoun tou, di m si nou manje labapen. Si nou pa ayiti dim depi kilè nou manje laba pen ba video a yon pous up si nou renmen resèt sa pa bliye pataje video avèk tout zanmi nou tout fanmi nou silvouplè abone avèk chanèl la si nou poko apresa mèsi anpil pase nou gade video yo enpi I love you for watching na wè nan yon lòt video babay.